Kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye non pam se Rolens Joseph e byen vini sou chanèl Joro TV lòt dimansyon an jodia nou pral fè yon ti pale sou call center nan sendomeng ok so gen anpil moun ki konnen ke li pale anglè ki ap viv ayiti oubyen ki ap viv sendomeng ki byen anvi travay nan call center men avan tou mwen ta renmen tou pou nou poze tèt nou kesyon kisa ki call center ok bon M konnen ke nou tout ap di kisa call center a? Gen moun ki ka neke di w se apèl wap pran tout sa men l pa ba w anpil detay de kisa li ye. Lè wap travay nan call center, ou resevwa apèl, sa vle di ou responsab pou ap resevwa apèl pou yon konpayi etranje ki a Ozetazini oubyen ki ka plizyè kote dan lemond. So, ou vin tank, pou m ba w yon egzanp trè klè, ou vin prèske parèt kòmsi Yon moun ki lòt ekran nou wè w rele nan Digicel lè w konpoze 111 ou kontakte sèvis a la kliyantèl la. Ki vin vle di w menm se wòl sa ou vin ap jwe pou konpayi an. Ok so wi ou bezwen anglè a sa se vre men fòk ou konnen wòl call center a ki wòl ou egzakteman ke se swa nan antrepriz oubyen ke w ap travay lakay ou but w ap travay nan call center a se sa w ap bezwen. W ap bezwen pou konnen ke ou menm ou se yon moun k ap resevwa apèl pou yon konpayi ou se yon moun k ap resevwa apèl de diferant bagay de. Gen kliyan kap rele w, se sa w rele customer a, ki vrèman, vrèman, vrèman fache paske li resevwa yon move sèvis oubyen sa l achte a li poko resevwa l tou sa. Se ou menm li vin rele pou l vin pale. Donk ou menm ou konnen fòk ou gen yon jantiyès lakay ou. Paske ou menm antanke moun kap travay nan call center ou dwe konnen jantiyès sa se premye bagay ou dwe gen lakay ou. Ou dwe toujou ap voudwaye moun nan, ou dwe toujou ap eseye gad sa w ap kreye. Gon bagay on kreye on issue kanmenm pou eseye metel nan pol pou pwopozel sa antrepriz lan ou li menm li te baw nan training nan ok men kisa ki call center a ou konnen ke wap bezwen on bon anglè but m pa diw tankou pou pale anglè tankou on ameriken like pou tankou sa yo rele native language a so m pa mandew pou genyenl But men depi w nan yon nivo entèmedyè ou konnen w alèz, ou gen yon bon konvèzasyon, w ap ka tande byen, ou konn fè eksperyans sa deja e ou konnen w ka pale byen, w ap nèk ki gen pou pran yon training k ap dire 2 semèn oubyen mwa, sa depan de ki antrepriz w ap travay pou li an. Epi apre w ap kòmanse resevwa apèl nòmal nòmal. Si a w ap bezwen l ap fè w retou sa. Apre n ap pale de sa nan yon lòt videyo oubyen nan. M pako konnen ki jan nap pale de sa men nou ka pale de sa nan yon lòt video pase pwojè ou a pi anpil anpil ok bref kisa ankò m panse kisa wap bezwen pou travay nan call center sendomeng sa wap plis bezwen pou travay nan yon call center sendomeng se anglè a nou te gentan dil byen ke aktyèlman la gen anpil antrepriz ki mande fransè e anglè sa vle di l vin ba w bonus de prèske 1500 dola Plen antrepriz, plen plen antrepriz ki bay opòtinite sa yo, tout sa ankò na gentan pale de yo ankò. Men pase ou konnen se nou e pa objektif lan sa video yo, yo chak gen objektif yo ok. Wi Kisa call center, wap bezwen pou gen yon bon baz anglè, wap bezwen pou gen yon baz nan enfòmatik tou. Baz nan enfòmatik nan kisa? M pa mande w tankou pou vin tankou yon las nan enfòmatik ou konnen ou ka bwè krak nenpòt bagay non. M just di w ke wap just bezwen pou gen yon baz enfòmatik tankou Kòman pou clean cookie sou machin ou an, ti sa ou se yon baz zen enfòmatik, kòman pou tape, kòman pou fè kèk rechèch, kisa pou itilize, sa vle di wap gen pou bezwen yon yon baz nan anglè sa tou nan enfòmatik ou tou. Èske sa vle di tankou lè yap di ou desann, monte, scroll down, tou sa ou èske sa vle di ou wap gen bezwen pou ka kapte yo, sa se yon baz ankò nan enfòmatik lan. Paske ou pral prèske use yon laptop konplètman e wap gen pou use yon lòt ekran ankò ki se monitor la, tou sa sa vle di wap gen pou ka jere tou lè 2 devan ou m panse ke fòk ou gen yon fason pou jere sa fòk ou gen yon baz enfòmatik m pa mande ou tankou pou ton moun ki te gentan gen computer ouvè kò tou sa but ou ka gen yon achte youn epi wap mete tèt ou alèz men konnen konnen wap pran kèk tutorial sou youtube pou li ka alèz nan sa wap fè a epi pou ede moun mache se sa m vle di w la men sak pi enpòtan map ede dil se anglè a Paske training ou pral pran an lap tout afè an anglè. Kliyan w ap gen pou bay sèvis yo an anglè. Moun kap gen pou rele w se ameriken e w ap gen pou ba yon sèvis tou an anglè. Esw wè sa m vle di w la? Sa vle di e poutèt sa m ap pede di w ap bezwen anglè, anglè, anglè. Baz enfòmatik lan wi, w ap bezwen l pou use materyèl de travay ou. Paske w konnen nan tout sa w ap fè ou bezwen outil de travay. Èske sa vle di nan bòt pou call center ou gen yon ti retravay tou ki se laptop ou, monitor ou, IP ou tou sa. Èske sa vle di nan. Men sak pi enpòtan an nou tap pene diw se anglè a. Jantiyès ou se sak pi enpòtan. Konnen ou la pou ede. Èske wè sa m vle di w lan? Se sak se sak wòl ou se yon customer solution. Se la ou la. Ou la pou bay moun yon isi, ou la pou ede moun nan poul jwenn yon solisyon avèk si sa depann de ki konpayi ou wap travay lan. Ok. Apre, m panse ke Sendomeng gen 2 posibilite pou jwenn pou travay nan call center premye posibilite a li se lakay ou tou kòm mwen menm jan map fèl la e dezyèm posibilite a genyenl pou kounya pou travay nan antrepriz travay nan antrepriz lan li trè bon men sa pral depan de ou menm ou ka wè deplase lakay ou al nan antrepriz tou sa li pap bon pou e ankò antrepriz yo gen plis egzijans yo fòw pou yo te ka peyew pi byen jan ou swetel la. Men pandan w ap travay la ka ou ka efòse tèt ou pou ou touche yon maksimòm de kòb k ap tout afè bon pou ou. So, se te sa mwen te gen pou m pote pou nou jodi an la, men m panse next video a la m ap gen pou m lage a n ap jwenn plis enfòmasyon sou kòman pou travay lakay ou, ki aparèy ou ap gen pou bezwen pou travay lakay ou e m ap gen pou m di w tou men kisa w ap gen pou bezwen pou travay nan yon antrepriz. Èske w konprann sa m vle di nou an? Pou travay nan antrepriz lan, m panse ke w ap gen pou bezwen yon CEDOLA ki se pa paspò avèk viza, deja ou gentan konnen sa enposib. Men gen posiblite kanmenm pou w gen sa yo. Men gen yon posiblite pou w kòmanse ou menm antanke Ayisyen. Gen posiblite pou w kreye ou menm pase ou gentan vin yon kote, se devlope ou vin devlope tèt ou, se yon nouvo avanti. Donk ou gen yon fason pou w eseye jere sa. Se rezon sa ki fè m di w ou ka travay lakay ou, men li mande w plis egzijans. Ok so nap wè nan lòt video a m panse ke nou te renmen l pa bliye abòne like patajel avèk yon zanmi ou panse ki bezwen mwen menm.